Ayiti nan kapital peyi a, lapolis, mèsenè yo, plis task fòs lan, plis GSF anfas viv ansanm. Nan kad yon pwendprès, direktè jeneral pnh lan Vladimir Paraison mande tout nèg ki di konsa yo se bandi pou yo pote tèt yo vini. Depoze zam, prezante yon drapo blan e kouche sou do, sil le fo, minote tèt yo, remèt tèt yo bay lapolis. Pou sa ki pral gen la pa piti ditou. E se si gen yon ekip mèsenè ki rantre nan peyi a, ki spesyalize nan koze dwon, ki gen kapasite pou desann tout dwon ke bandi yo lanse anlè. Te kwè oparavan, bandi yo se vire tounen yo te konn ap lanse dwon anlè pou montre ke kote lapolis ye. Non, kounya, jakadè atè a pa gen koze konsa. Antretan, Jakadè bay garanti lap touye tout nèg izo 5 segond yo izo ak alkolit li yo nan vilaj de Dye e se sak fè si rete bandi toujou nan vilaj de Dye pote tèt yo vini toujou nan kad kominike parezon an anvan nou vini sou jakadè an parezon fè konnen ke Menm wout Matisan an, wout nasyonal nimewo 2 an, ki sòti Pòwoprens ki ale nan Gran Sid. Paraison di se pa gang yo sèlman ki bloke wout sa, gen otorite ki ladan l e kounya genyen yon operasyon de rekonesans ki lanse pou yo idantifye egzakteman kiyès ki dèyè wout sa ki bloke an pandansetan Vrè operasyon an ki se operasyon dwon nan ap kontinye, pandan dwon ap tonbe yap idantifye kiyès ki dèyè wout la e wout Matisan an lap debloke. La sosyete sak gen atè a la pa piti. Pou nan perimèt santrevil de Pòwoprens lan, toujou Genyen dwon kap tonbe, toujou genyen zèfèyis kap tonbe lasosyete bandi yo jwenn bout tèren pou maten an sa vle di pou nan dat ki se madi 20 janvye an mèsenè yo te pase wè plip plip nan plèn nan mèsenè yo te gen kontwòl yon yon sòt de dwon ke plip plip te lanse e mèsenè yo te gentan elimine yon grenn bandi Jiska prezan, nèg elikoptè, nèg mèsenè, yo toujou gen kontwòl perimèt plèn nan, e a nenpòt ki moman, bon gen lè pito nou pa pale pawòl lan pou nèg yo pa al mawon. Antretan, operasyon yo ap kontinye. Lapolis gen tan rekipere divès zòn. Anpil gason gen tan tonbe nan plizyè kwen. Anpil zèfèyis lage nan mawon, e se sa k fè gen yon apèl ki lanse. Bay direktè depatmantal polis yo nan vil pwovens yo pou ke yo ogmante vijilans lan. Depatman Nip lan deja simetyè pou gang yo, pou depatman Nò an simetyè pou gang yo tou paske nèg yo ap sove. Gen mesaj ki lanse Bay poli fron neg kap veye frontyè yo pou veye paske neg yap sove pou al kache repiblik dominikèn menm abinadel gentan pran nouvel lan abinadel deplwaye plis dron plis elikoptè plis solda kap veye frontyè sendomeng ak ayiti sa vle di Nèg yo tal antre nan gang nan ret mouri la. Si w pa vle depoze zam, w ap mouri. Oubyen gen 2 fason. Ou pa vle depoze zam, touye gwo chèf gang nan, apre sa rele lapolis pou nou jwenn yon antant. Pase sinon, w ap mouri, gwo chèf gang nan ap voye w antanke ti sòlda al mouri anba kout dwon, e li menm apre sa lapolis a vin pran n apre. E se si! Gwo jeneral sa yo, li fò enpwobab, si se pa ta nan yon fas a fas oubyen yon dwòn ki tonbe sou yo pou yo elimine yo nèt, ebyen, si se arete yo arete yo, nèg sa yo pap mouri. Nèg sa yo ka sezi wè yo fè yo jan yo fè Yonyon an, se avyon militè ameriken k vin pran yo, FBI, cia, se ekip BLTS yo tou, e pa BLTS non, DEA. Di e se li menm ki reprezante BLTS Haiti a. Se ekip nèg sa yo ki vin pran gwo jeneral sa yo pou al jije yo Ozetazini paske nèg sa yo fè krim transnasyonal, nèg sa yo se gwo kriminèl ke yo ye, donk Etazini ap chèche nèg sa yo. Sa vle di ou menm ti sòlda wal mouri pou yo, wap mouri pou 2 tou jew. Avan menm Nou rantre nan manman koze a, ann al tande Direktè Jeneral pnh lan, Vladimir Paraison, pandan 2 a 3 minit, pa bliye kite kòmantè ou di sa ou panse, ann swiv nap tounen. Aktyèlman lapolis, m pa di l gen tout outi yo non, men l kapab rive sou kèlkeswa moun nan, kèlkeswa kote l. Si w wè n poko rive sou 2 pwen, se paske Pwoblèm nou genyen nan yon pwen poko fin metrize. Men pa gen yon kote aktyèlman Lapolis Nasyonal Dayiti pa ka bon. E nou ta renmen gen yon fason pou nou ka rive sou li tou. Li senp, twòp san koule. Nou menm nou se de zotorite etabli. Si nèg la fas la santi gen yon feblès, ap gen de nimewo ki disponib, de pwen de kontak Li kapab trete redisyon n, li di l kapitile. N ap resevwa l avèk plezi. Dan le respè dè nòm, n ap tradui l devan lè zotorite konpetant pou l al reponn dè aksyon ke l fè. Donk, tout moun ki konnen l konsène pa sitiyasyon an, ki retwouve l nan tanjant sa, se pa sa l te vle pou avni li, Nou ofri w akonpanyeman nou. Si w pa vle vin jwenn nou dirèkteman, refere w a yon espas medyatik. Al nan tèl radyo epi radyo a fè kontak, wè avèk tèl jounalis, wè avèk yon kazèk, yon azèk, y ap fè kontak, n ap vin pran w volontye. Nou pa la pou n di w non, nou egzante w de tout sa w fè, se pa nou k otorite etabli pou sa. N ap mennen w devan yo an bòn e di fòm dan le respè dè nòm, epi ou menm, w ap reponn de ka, de erè ke w te fè a, menm jan pou nou menm tou si nou komèt yon erè, n ap reponn de li. La responsabilité est personnelle. Donk nou envite de moun ki ap reponn rele tèt yo krele gang, ki rele yo se X, Y, Z, nou envite yo a la rezon. Twòp moun mouri sou kont yo. Yo ka rann tèt. Pase m pa pral pale lapè a chanje de kan. M pa kwè nan sa. M ap pale plito pa rapò a yon sitiyasyon byen detèmine, lapolis nasyonal ap deplwaye tout stateji sou tout fòm ke se swa pou pèmèt ke lapè reprann an Ayiti. Eske n ap gen chans nan tan ki enpati pou nou zòt pou n rive fè l? Nou pa konnen. Men sa n gen pou n fè a, ekip k ap vin apre a, l ka jwenn li petèt nou fè a 1 pousan l fè 99, konsa tou n ka fè 99 li ret 1 pousan pou l fè. Men n ap fè tout sa n gen pou n fè. Donk ou menm k ap gade m anfas, m konsidere w kòm yon manm popilasyon an ki petèt dejante, dezakse. M envite w pran konsyans de erè w, gen yon fason n ka jere sa. Ale nan kote w santi w pi alèz nan yon legliz, katolik ou pwotestan, yon legliz, yon tanp de vodou, jwenn nenpòt lòt moun ki antite, nenpòt ki moun ki ka ede w, nou prè pou n vin akonpanye w, sekirize w e tradui w devan lèzotorite konpetan. Nou gen fòmasyon sou plas. Nou gen de kad k ap fòme toujou. Nou gen de kòmand ki plase ki pou mye ame nou pou lè nou pral anfas sa k genyen an, ke n kanpe anfas li kòm de eleman ki fòme pou la sekirite nasyonal. Pa bliye nou gen yon fwontyè ki pataje avèk yon lòt peyi, fwontyè a genyen san.

Ayiti pa gen okenn faktori pou l fè ni zam ni bal. Bal ak zam ap tire chak jou. Yo pa janm fini. Na prèske ka imajine kote bal sa yo, kote zam sa yo soti. 110 pwen de pasaj, 4 sèlman k kontwole. Sa fè 1. Si n ap pran ni di pwen de vi maritim,

Kòman n ap konprann alimantasyon ye? Donk sa pèmèt ke m di nou, sa nou wè k ap fèt la la a, si n t ap mete objektif dèyè li, se a dè fen pekunyè. Anryen ke sa. Se pou kapab sisite skon apèl yon kreno pou pèmèt ke komès la la, komès ke yo panse ki se yon bon komès pou yo, li fèt pi byen. Piske lè w pa kontwole espas ou yo, nenpòt bagay ka rive sou ou. Aprè ou fin tande deklarasyon direktè jeneral pnh lan, m pa konn pou ou menm, mwen menm mwen santi gen espwa. M santi gen espwa pou plizyè rezon, paske avan sa pa t konn genyen l. Men pa bliye, paske fòk nou onèt, operasyon an k ap mennen an tou li gen dwa, anfèt li gen yon bwa politik dèyè l. Li gen bwa politik dèyè l, gen dwa se 7 fevriye an k ap rive se pou montre ke y ap travay pou pèp lan asepte CPT ak gouvèneman rete. Pwobableman gen dwa se pou si gouvènman ak KPT tonbe pou parezon rete. Li gen dwa sa ou di mwens tou gen dwa se pou tout enstans sa yo rete, yo tou pwofite ap lage dwon pou fè pèp la pè. pou ke pèp la pa pran lari pou al fè pote boure 7 fevriye. Li gen dwa tout sa yo. Paske anpil moun ap poze kesyon tou, se pou ki rezon okenn gwo chèf gang poko tonbe. Antretan, la sosyete nap genyen pou nou rantre tou ebyen nan Nòdès peyi a kote ke sou dosye pastè Moïse la, pastè Moïse poko libere. Map pwofite moman sa pou m mande liberasyon pou pastè Moïse. Pastè a pa merite sa, ayisyen. Pastè Moïse pa merite sa. Se depi nan premye ane fondamantal, nan premye ane fondamantal, yo tap aprann nou Ayiti est un peyi esansyèlman agrikòl. Sa vle di ki sa? Si wap pale de chanjman, si wap pale de devlòpman pou Ayiti, ou pa ka kòm si gade l sou yon sèl ang, koze politik, koze pran pouvwa sèlman. Fòk ou gade nan kesyon plantasyon, nan kesyon agrikilti, travay latè. Pastè Moise se youn nan Ayisyen ki te mye konprann sa Ayiti se yon peyi ki esansyèlman agrikòl lan. Pastè a kite Etazini, li retounen met bòt nan pye l ann Ayiti, li rantre nan marekaj yo, nan labou yo, li vin plante diri. Li te gentan bay plis pase 100 moun travay. Nan dosye kanal lan, yo sanksyone l pou l pa ale Sendomeng.